Hello hello guys kòman nou ye byenvini sou chanèl Rousde Besenfè a mwen retounen bak avèk yon nouvo video pou nou avan ke n kòmanse map pran yon ti tan pou mwen mèsi chak moun ki toujou gad video nou ki toujou pataje ki toujou like e ou menm tou kap gade ki poko abòne ak chanèl la pa ezite fè sa peze ti klòch notifikasyon an afin ke lèm poste yon video kap jwenn ou video sa video kem pote pou nou jodi an se video kote Néalène Florent Laurent ki ap voye yon mesaj pou Florence pou Florence sispann sal imaj pitit li avèk li menm sou rezo sosyo so m pral kite nou ka ap enjoy ti video sa. Florence Dire aka Florence L Louche nan Facebook. M pa bay ni ou menm ni moun ki pwomote w yo pèmisyon pou yo itilize kinenpòt videyo oubyen imaj mwen menm, pitit mwen oubyen fanmi m. M pa sipòte ou nan chante negatif vwa k ap voye pwen. Pa itilize foto m Video mwen menm avek pitit mwen m leve maten an m voye li menm jan ou pat vle pou Blondine te itilize ou nan nan the reality of Blondine Ferdinand ou pat vle l itilize ou menm jan tou menm lèl se pè jojo oubyen ki nenpòt paj ki pwomote ou pa itilize imaj mwen oubyen pitit mwen nan afè paw kit se chantew oubyen pwomosyon yap fè pou ou paske moun ou yo found it very funny pou yo griyen dan yo pou yo wè my business is not to biznis pa mwen se pa poum konsène de lòt moun yo lòt moun yo ya konsène de tèt pa yo mwen menm konsène de tèt pam avèk pitit mwen an. Si te yon share li te ye that would be one thing but you nou alter video a nou retire pati mwen menm avèk pitit mwen sèlman nou itilize l as a personal use so just be you guys use as a personal use m maten an m leve m voye video a bay avoka m m pa bezwen pou itilize ni mwen menm ni pitit mwen nan anyen chante ki negative. kap di bagay negativ m pa zanmi w m pa follower w m pa yon moun ki promote w I'm not your fan m pa yon fanatik pou ou ni pitit mwen an son timoun li ye menm jan m pa tap itilize pitit ou nan ki nenpòt sans or fashion pou m promote tèt mwen ou byen m ta gen yon promotè kap promote si m te gen yon chante pou l ta itilize ni ou menm ni pitit ou ni mari ou m pa tap aksepte sa Sam pa aksepte poum fè moun sam pap fè moun mpap aksepte pou yo fèm ni kòm se chante w la kap chante nan bagay weekly news la kòm se reklam yap fè pou ou Vicky bon bagay ki sipòte w li gen pitit Isbilove griyo gen pitit Janl pase l pase gen pitit. Gen anpil moun pè jojo gen pitit. Moun dèyè weekly news m pa byen konn ki moun yo ye m su yo ka gen pitit. Itilize pitit pa w. Fè yo itilize pitit pa w, itilize pitit moun ki sipòte w yo. Ki sipòte w yo. Etire mwen menm avèk pitit mwen nan tenten w. M pa disrespectful enough pou m ta itilize pitit ou Ou pa banm pèmisyon, premye bagay m pa byen avè w, m pa frekan pou m ta pran pitit ou pou m ta mete li nan afè pa m. Moun ki fache yo se je nou ki chèch ki fè nou vin la ap vin met bagay fache. Florence Dire aka Florence Erluce Weekly News Whoever ki sipòte Florence m pa bay yonn nan nou menm Pèmisyon pou use imaj mwen menm oubyen imaj pitit mwen. M fè live sa paske yap mande si m ale devan lajistis yap mande eske m te di pou nou etire m. M fè premye step la pou m fè nou konnen etire mwen menm a pitit mwen nan afè pa nou. Florence gen pitit, fanatik Florence yo gen pitit, nou ka itilize pitit fanatik Florence yo. Pwomotè Florence yo gen pitit. nou ka itilize pwomotè pitit pwomotè florans yo yo ka fon ti dans yo ka metel nan afò w la etire mwen menm avèk pitit mwen nan tenten w sa m pap fè ou m pap aksepte pou fèm ni sa m pap fè moun nan facebook m pap aksepte pou yo fèm ni etire mwen menm avèk pitit mwen florans. Video la pa positive son bay negative li ye chanto la se pon bay positive li ye son bay negative sim vle fè negative m ka moute nan live pam poum fè negative m pa janm pran afè paw afè pitit ou afè fanmi ou poum mete li nan paj mwen nan yon fòm negative poum itilize li poum find it as humor poum griyen dan mwen poum jwenn li kòm komik m pa konn fè bagay konsa em pap aksepte pou fèm ni. M respekte tout pitit tout moun. M pa pral derespekte pitit ni pitit pa w, ni pitit whoever that's behind a weekly news, ni pitit dam simityè a, ni pitit ou menm, ni pitit mari w fè sou ou deyò, m pa t ap janm pran li m mete l nan paj mwen. M gen pitit mari w la fè deyò, m gen foto. Vanessa, m gen foto pitit Maroula, m pa tap janm mete l nan paj mwen pou m di, men manman pitit Maroula, men pitit mari w la. M pa tap janm fè l. I don't care, pitit mwen se yon timoun li ye. Ou pa tap use li nan yon bagay negatif konsa. Ou se yon manman. M si. Lè yo pale de pitit ou li fòmal. Si Blondine ou byen ki nenpòt moun ki gon chante you don't get along with them ta pran pitit ou, bagay wa se yon chante ou fè sou Blondine pou ki rezon se mwen menm avèk pitit mwen an. M pa konsène de lòt moun yo. Mò itilize Senfora ou itilize Natacha ki pa fanatik ou. Sak te konsène mwen se pitit pam nan avèk mwen menm. M pa konnen si yo te ba w pèmisyon, si yo pa t ba w pèmisyon, m pa ka pale pou yo. Mwen menm m pa bay ni Weekly News pou yo janm itilize foto m, imaj mwen nan paj pa you ou pitit mwen. Se pa premye fwa. Ou pa peye mwen pou pwomosyon epi menm lè ou pa gen lajan pou ta peye m pou m ta fè pwomosyon pou ou. Florence Dire. aka nan Facebook Florence L Louche avèk tout fanatik ou yo ki tap griyen dan yo, yo gen pitit. Si w vle pou yo fè vide pou yal fè video pitit yo, kap danse nan af, kap danse epi w mete l nan afè pa w kòm pwomosyon. M pa ba w pèmisyon pou itilize pitit mwen ou mwen menm nan afè pa w. I don't care si video a se pa ou menm ki te fè l. Ou an kouran de li depi yè maten. Tout fanatik ou yon an kouran de li, nou jwenn ni as pleasure, nou griyen dan nou, nou kontan. Itilize pitit pa nou, itilize pitit pa w, di moun ou yo etire, m pa bay yon nan nou menm pèmisyon pou use pitit mwen. M konnen anpil nan nou menm nap di m hay anba live la, m te bezwen pale serye pou m pale avèk ni Florence, ni a moun ni yo kap pwomote pou yo, pou li, m pa ba yo pèmisyon pou yo itilize, ni video m te fè deja nan Facebook pou yo alter li, pou yo use it for their own personal gain. M pa ba yo pèmisyon pou yo fè sa. Bezwen pou Florence fè weekly news etire bagay mwen an promptly. M gentan voye mesaj bay avoka mwen, menm jan Florence pat vle pou Blondine te itilize li the reality show of Blondine, m pa bay Florence avèk ki nenpòt pwomotè yo nou pa pwomote pou mwen. M gen 2 pwomotè nan Facebook la se Lovamix avèk DJ Slim. M pa ba w pèmisyon pou etilize imaj mwen, imaj pitit mwen, menm jan m pa t ap janm etilize imaj pa w, imaj pitit ou, imaj mari w, imaj fans ou yo pa etilize imaj pa m avèk pitit mwen for your own personal gain. Ris, m pa derespekte pitit moun epi m pa pral la pou moun derespekte pitit mwen. M gen konbyen videyo kote m ap chante, m ap danse? Nou fè sa paske nou konnen li tap antre nan sanm. When it comes I can post my son on Facebook he's my child I can put him on my Facebook that doesn't mean m bay on grenn moun pèmisyon As you can see paj pam nan m fè li prive anvan w ka tag tèt ou nan ou ta ka tag tèt ou nan on foto mwen epi fòm ka baw pèmisyon. M pa bay pèmisyon Florence avèk Weekly News or anybody that support you. M pa ba non grenn nan pèmisyon, fò m pale m pa ba w pèmisyon Vicky Radio m pa ba nou pèmisyon pou n ap itilize mwen nan videyo bagay Florence or anything that is alter. M pa ba yonn nan nou menm pèmisyon. I sent the video to my attorney ou pa zanmi m. You not a simple employee for me. Pase mwen m patap janm travay pou se ou menm ki te ka travay pou mwen so pa itilize pitit mwen oubyen mwen menm nan tenten negative wa video w la chante w la son bagay negative li ye si e sou Blandine wap voye pwen pou ki rezon se pitit pam se pa pitit Blandine ki ladann I just wanna know if your song is related to Blandine why isn't it Blandine kids that are in that video Veronica is all over Facebook and I'm sure she has her own page so why isn't Blondine kids on that video why is it I'm gonna only talk for myself why is it my son and I that's in that video we don't support you we did not go on YouTube m pat al nan YouTube pou m te al gade w se Drama ki te mete l nan Facebook ki te fè m te wè video w la m pa tap janm fè w favè pou m al nan YouTube pase w son w moun m pa sipòte. Ou se yon moun ki gen 2 figi, ou gen yon figi ou te vin nan Facebook avè li, kòm yon madan marye, kòm yon mère de famille, ou chanje, mwen menm, karaktè pam pa janm chanje nan Facebook, em pa ka deal avèk fake. So etire weekly news, m ekri ou, m di w etire vi mwen menm, m pa kè si Natacha, si Natacha ba w pèmisyon, Manmi Senfora ba w pèmisyon, mwen m pa ba w pèmisyon pou etilize ni mwen menm ni pitit mwen. nan video sa kap chante bagay Florence chante negatif Florence la kap di moun pa gen kòb so m pa bezwen pou weekly news janm itilize video pam imaj pam figi pam whoever wrote it we will find your IP address ok m pa nan tout bagay sa yo m pa nan tout voksal avèk nou nan Facebook la mwen menm m gen paj pam depi nou fè frekan avèm vin ba nou repons but other than that Florence map klase w. Ok map klase w. Si gon moun ki gen bipolar se ou menm. Se ou menm ki te komanse nan Facebook kom madan marye. Kom madan marye ki kite neg ap gouye nan dèyè w. Neg ap gouye nan dèyè w. Not only that ki te DJ ap gouye nan dèyè w. Apre sa ou fè yon ex prezidan ap peze mouda w tankou moun kap tcheke si zaboka an mi. Ok. So ou menm pou tet pa ou mwen menm avè w pa menm tip nou pa menm moun. Mwen menm sa m di a djòl mwen I walk by what I walk the walk m respekte marim m renmen marim sa wap fè I don't approve of it m pa wè anyen ou fè nan facebook la si yo renmen w yo renmen w ou kanpe anfas yon lòt dam sa se biznis pa w m pa bay yonn nan nou men m pa kanpe avè w before at first I thought when you said ou tap bay oh Umm se poutèt it was a boring chorale then when I saw what you for poukisa w kanpe what you stand for I don't stand for it I don't support you anvan w ouvè dan w ou renmen ou rele yon moun bipolar al tande tout pawòl ou te di yo deja w ap wè you go against everything you said and that's bipolar so pa vin pale de mwen menm because m su ni fanatik pa w yo ki te konn ap joure moun yo bipolar

Mèsi a ou menm ki te pran tan ou te ka ap gade videyo sa a, pa ezite like epi kite yon kòmantè pou ka ba bay avi pa ou de videyo sa a. Mèsi, tchawtchaw!